Hello guys nou konnen Nou pa moute sou youtube souvan depi gen enfòmasyon fòm potel fò gen enfòmasyon la depi gen enfòmasyon fòn potel vini enfòmasyon nou genyen kounya se pou moun Biden yo moun Biden yo mèt ret kè poze tèt frèt nou pa bezwen fè kè sote ankò paskem konn anpil nan nou sak di nou pral Canada sak di nou pral nou pral fè azil nou pral fè tout kalte bagay nou mèt ret tèt poze gen posiblite tout posiblite yo prèske reyini pou yo. re aplike. Menm gen posibilite pou yo bay tps menm. Pase gen bagay tps la ap pale la. Lap pale anpil. Bri ap fèt. Anpil bri kouri la. Yo di petèt jwen ou jiyè. Moun Biden yo. An nou gade pou nou wè. Si pap gon tps kap tonbe. Son chans li ye. Son bagay. Pase anpil kongresmen yo ap ekri anpil. Kongresmen yo pou yo di gen. Yap mande tps pou Ayiti. Pase nou konnen Ayiti koman li ye la. Bagay yo vreman vreman difisil. Nou konnen yo. Nou pa bezwen antre nan nouvel yo. Anpil nan nou nou konnen nouvèl yo kisa kap pase Ayiti la e nou yon nan nou pata renmen tounen Ayiti e anpil nan nou kap poze kesyon eske nap tounen Ayiti kòman bagay yo pral ye kisak pral pase apre 2 zan ebyen gen espwa la espwa premye espwa nou te gentan wè depi lè nap fè aplikasyon pou bay Biden nan nou te gentan wè nan dènye fwa yo li di konsa eske nou kapab

Sa vle di nou gentan wè, depi byen avan, yo te gentan kòmanse fè pou, fè pwovizyon pou moun kapab repawole. Dezyèm bagay ankò nou genyen se, moun Ikrèn yo, moun Ikrèn yo te nan pwogram nan avan nou, nou konnen sa ki ap pase an Ikrèn e sitiyasyon Ikrèn, nou menm tou nou gen yon sitiyasyon ki vrèman difisil tou Ayiti. Ah, menm jan li difisil an, an Ikrèn nan, nou, nou pa nan gè avèk lòt peyi, men malerezman, nou konn sitiyasyon an, e, kòman, moun pa ka viv, tout, moun se kouri, kouri tout kote. Pa gen posibilite pou moun viv ankò. Anpil nan nou t ap di konsa, èske n ap tounen, èske n pa, nou pral sesi, nou pral, ki jan n ye? Enben, yo re-apwouve ankò, pou yo re apwouve ankò pou moun Ikrèn yo. Sa vle di moun Ikrèn yo kapab repawole. Repawole kounye a la men se yo k sponsorize tèt yo. Avan ou te bezwen yon moun ki ki te pou sponsò w, yon moun ki te isit ki te sponsò w, kounye a ou isit. Ou isit, ou kapab sponsorize tèt ou. Ou pa bezwen yon moun ki te pou al fòm is fè fè aplikasyon e e Iso 34 la pou ou, kounye a ou menm aplikasyon pa w la se. I 131 I 131 pou aplikasyon pou w live men ou menm ou pral sponsor tèt ou. Ou pral fè l pou kont ou pa bezwen moun pou vin fè l pou ou. Men pou sa tou ou menm tou si ki isit ki ap travay fòk ou fil tax ou pa koute moun ki pral di w fè taks sesi fè taks se lòtbò make sure ke w peye taks ou peye taks byen pou paske w pa konn kisa yo pral mande paske moun ki te fè aplikasyon pou ou a yo te mande li pou l te genyen taks li pou l te genyen pou l te bay taks li pou l te genyen e pou l te bay enfòmasyon bank li e yon pakèt lòt enfòmasyon yo te mande l ou menm tou pandan w la M tou baw konsèy la. Ouvè yon kanè. Si w poko ouvè yon kanè, ale nan bank lan la al fè yon kanè. Fè yon kanè paske yo kapab mande w li lè w ap re, re, re, reaplike. Fè yon kanè. E degaje w, fè yon kat de kredi. Bat pou w tou ranje pou w wè si w a gen yon kredi tou nan peyi a. Paske y ap gen be, ou kapab gen bezwen papye tèt ou gen plis enfòmasyon plis dokiman nan men w pou fè aplikasyon an, li, li, li ap, m panse l ap pi bon, l ap plis soutni paske se menm jan tou, an m redi l ankò, se menm jan tou pou lè moun nan t ap fil aplikasyon pou ou a, I 134, li te oblije gen tout enfòmasyon, tout bagay yo pou l te kapab e, fè aplikasyon an, li te oblije fè papye bank, papye tout bagay, tankou m di l deja, pou n ka, ou menm tou ou bezwen fè bagay sa yo, prepare papye sa yo, prepare yon stabilite pou prepare papye sa yo, pase yo, si yo mande w papye bank ou pou genyen li, papye taks ou pou genyen li, pou ka upload li, eksetera. Sa yo se bagay pou nou kòmanse travay sou yo depi konnya la, si w poko kòmanse travay sou li, paske si w bezwen, si w ta renmen re-apwouve ankò, ou re-apwouve, oubyen reaplike pou Biden ankò, se ou, tankou m di w, se ou k ap sponnsòrize tou, fò w prepare depi kounye a la. Dezyèm bagay ankò, tankou m di w, si w pral reapwouve, si w pral reaplike pou tèt pa w, lè w apwouve, si yo apwouve w, e sa k fè fò w prepare, paske yo di w lè w apwouve. Si yo di w lè w apwouve, sa vle di yo gendwa pa apwouve w. Men, majorite fwa yo, y ap apwouve moun nan paske jan, sitou jan peyi a ye la, jan peyi difisil, e bagay yo difisil Ayiti la. Men menm lè sa, ou si ou li, li toujou bon pou fè yon ti enfòmasyon, yon ti efò bò kote pa w pou prepare tout papye ou bagay. Paske w ap gen bezwen papye yo pou lòt bagay tou. Sa ou ap gen bezwen, tankou m, pou m, pou m re, ra, raple w yo ankò, se, yon kanè, papye bank ou, taks ou, e yon lèt de travay, ou menm ki travay. E sa k fè, se sa yo te bezwen pou premye moun yo, pou moun ki pou te fè fòm I-134 la. Sa vle di yo ap gen bezwen prèske menm bagay sa yo ankò pou a kapab re-aplike. Lè yo fin apwouve ou, ou pral peye 470 dola pou fè yon lòt kat travay ankò. Ou ap re-aplike pou kat travay ankò pou 470 dola. Yo te peye 410 dola avan pou 2 fil kat travay la, kounye a li moute 470 dola pou w kapab fè yon lòt kat travay pou 2 zan ankò. Pwobableman, lè w, lè kat sa a fini oubyen apre 2 zan sa a, yo kapab renouvle l oubyen nou, sa k konn kisa k ka tonbe, nou pa konnen. Tankou n di, gen anpil pawòl k ap pale sou ti pyès sa w pa konnen. Petèt kapab gen yon ti pyès, petèt kapab gen yon lòt posiblite, yon lòt bagay. Si. tout bagay ta rete jan li a, yo gen dwa kapab re-apwouve l oubyen ba yon lòt bagay. Ou menm tou ki bezwen rete, fò w prepare w. Prepare w, ranje kabann ou, ranje kabann ou avan w dòmi nan je w. Lòt bagay ankò nou n ap gen bezwen pou nou pou nou bay, se afè taks la. M t ap gen m te gen yon ti pale m t ap fè sou li. Yonn nan bagay nan taks la pase pa bliye lè w pral fè taks ou a pa al pa al kite moun al di w men fè sesi fè se lòt bò. Bat pou w fè taks ou byen, peye taks ou. Pou w kapab peye taks ou byen, pou w kapab pou papye w pou w pa nan pwoblèm ak leta. Pase anpil moun kapab di w a fè sesi fè se lòt bò pou w kapab jwenn plis kòb. Konsèy pa mwen pou nou, pa rantre kò nou nan okenn bagay ki pa dwat. Peye taks nou nòmal e make sure kote nap travay la yo pran taks sou nou. Gen kote nou ap travay pou yo kapab petèt kapab ban nou, pou travay la kapab wè nou touche anplis anpil kòb, li pa pran taks. Make sure ke nou mande travay la, m ta renmen ke nou touche taks sou mwen. Pa peye taks sa wap peye l kanmenm lè w fè l taks. Si w pa peye li pandan w ap travay, w ap peye li lè w al fè l tèks pase IRS pral voye e di w ke w pa peye ase kòb li w al bèè. Pito ke w tou peye li, ou pap menm santi li ap touche l sou ou. E se apre lè w fil fin taks la, yo pral voye papye ba w pou yo di w dwe tan kòb paske w pat ou pat peye taks. Vo mye ke w tou peye li kounye a la e make sure ke w pa ou pa di ah e m fè tèl bagay fè tèl bagay pou mwen pou tout bagay anfòm. Pou tout bagay klè, lè yo gade tax ou, yo voye papye w ale pou renouvle pou yo wè tout bagay yo klè e konsa yo kapab wè si w se moun yo bezwen nan peyi a. Apre sa, dènye bagay ankò m gen pou nou ta pale, m panse m gen tout bagay yo, m panse m prèske di tout bagay yo la. Yonn nan bagay nou ta fè ankò, nou ta pale se Yonn sipòte lòt, nou konnen nan kominote ayisyen an, nou ta renmen yonn sipòte lòt. Tankou jan m di w, depi gen enfòmasyon m moute pou m pou m pale de li a, m konnen gen anpil lòt moun ki fè li. Sipòte nan biznis sa, biznis sa se HVAC, Alpha HVAC Company. Alpha HVAC Company se yon konpayi ki HVAC, HVAC ki nan air condition, ki fikse air conditionne, si it ou gen pwoblèm, m konnen nan sezon nou pral ye la se sezon chalè k ap antre, anpil air conditionne pral gen pwoblèm. kontakte l nimewo ap lan anba a nan kòmantè a nou mèt tcheke nimewo a nou kapab rele yo rele yo e ap kapab vin ede w nan kèlkeswa eta w ye a rele yo kèlkeswa fason an y ap ede w si se yon bagay ou kapab fè poukont ou y ap rele w y ap rele w men si w nan zòn tankou ozanviwon Nashville la rele yo nan inèdtan la y ap sou ou avan inèdtan trant minit y ap sou ou rele yo si nan kondisyon ou gen pwoblèm yo kapab fikse l pou ou y ap ede w Fikse li. Plonbri ou tou. Si w gen pwoblèm plonbri. Senk ou bouche. Douch ou bouche. Nenpòt twalèt ou bouche. Rele yo. Y ap kapab ede w nan sa. Ou konnen se yonn sipòte lòt. Nan kominote a se yonn ap ede lòt. Kèlswa kote ou ye a. Nou ka ede w. M fè pati de li menm tou. M fè pati de konpayi sa. M se yonn nan manb yo. M kapab ede w tou. Ede w nan kèlkeswa bagay la. Nou konnen. Moun ki vle yo ka rele m nan telefòn si l posib. Rele konpayi a nan telefòn. Si se yon bagay nou pa bezwen deplase, nou kapab di w men sa pou w fè. Paske gen bagay ou pa menm bezwen rele yon konpayi. Si se yon bagay ou kapab fè pou kont ou, n ap di w men sa pou w fè. Men ki sa ou kapab fè pou w fasilite tach la. Pou n fasilite w tou paske antanke Ayisyen nou sipoze youn sipòte lòt. M panse se te tout bagay pou jodi a la. Pa bliye, si w poko abòne avèk chanèl sa, abòne avèk li paske. Se janm di la se youn sipòte lòt epi mwen menm tou map sipòte nan fason pam ou menm tou sipòtem nan fason paw pou nou avanse ann avanse abòne voyel ba yon lòt moun voyel ba yon lòt moun ki nan Biden poun kapab bay e nou konnen kounya pwogram nan yon ti jan slo tout bagay yon ti jan slo men gen anpil moun kap antre malgre malerezman avyon pa vole nou konnen avyon pa vole kounya la men ou menm ki ayiti toujou pran pasyans ke Um, l ap mache. Menm si w ta, menm si w wè l slow, l ap mache kanmenm paske gen anpil moun ki antre. Prèske chak tan, si, si e pa t avyon ki pa t vole la, chak jou gen moun k ap apwouve. Gen moun k ap apwouve, pran pasyans, y ap rive sou ou. Paske aktyèlman la, yo fèk kite um, moun 25 janvye yo, y ap avanse. Ou konnen se te 2 gwoup moun yo te ye, gen yon gwoup moun yo pran alewatwa, jan yo di l la, epi gen yon lòt moun yo pran, tankou jan yo di bòlèt la. Yo pranl nenpòt kote, lòt la menm yo pranl de janvye, 25 janvye, 24 janvye, yo fèk kite 24 janvye, 25 janvye kounye a la, yo pral pran 26 janvye. Make sure si w se yon moun ki nan 26 janvye, ou kapab ladan l. E ou mèt, ou pa mèt fè tèt frèt. Depi se moun mwad janvye yo fè tèt frèt. Fè tèt ou frèt. Jou yo ap konte oubyen se jou yo ap konte pou yo rive sou ou. Moun mwad fevriye yo pral trè byen tou paske si yo nan 26, 26, 27, selon kantite moun ki gen yo kapab avanse trè rapid. Pran pasyans, y ap rive sou nou. Ou menm ki ap tann lontan, m konnen gen anpil moun nan janvye kounye a gen plis ke 1 an yo prèske dekouraje, anpil moun kòmanse dekouraje di a li pa mache, li pa bagay m nan pran pasyans chak jou gen moun ki antre. Pran pasyans gen chak jou gen moun ki antre. M di l 2 fwa. Chak jou gen moun k antre. Enpi, n ap kanpe la. Abòne, pataje videyo a ba yon lòt moun epi alapwochèn.